Barcelone ap travay pou voye 4 jwè football ale fanatik football mwen yo. Barça yo vrèman kòmanse ap prepare mekato kap vin la, men avan sa fèt yo gen 4 jwè football ke m pral prezante nou la ke dirijan yo yo aktyèman la ap prepare pou kite ekip lan. Kiyès 4 jwè football sa yo ye? Ou pral dekouvri tout bagay nan video sa, men avan nou kòmanse nap mande w pran ti pasyans avèk nou, video sa patajel. like li epi abòne ak chèn sa pou pa rate anyen nan video nou toujou lage yo. Mesye nou gen anpil ti enfòmasyon nou pral pote pou ou konsènan ekip Barça. Jodi an la gon medya nan peyi Lespay ki rele as ki lage enfòmasyon sa. Barça yo gen omwen la 4 jwè foutbòl, mwen byen di wi omwen 4 jwè foutbòl. Gen yon defansè, yon milye de tèren epi 2 atakan. M konnen anpil nan nou entèlijan. Nan 2 atakan sa yo. Gintan avan ou rive pi lwen nan video sa, gintan lage yon kòmantè dim kiyès ou panse ke Barça kapab voye ale nòmalman nan atak lan. Mesye ann avanse. Bon kòm nou konnen Barça avan kèlkonk ranfòseman paske yo gen anpil pwoblèm, yo gen kòmsi mas salaryal yo an li vrèman elve, donk pou Barça achte moun yo sipoze vann. Yo sipoze nòmalman mete kèk moun deyò. E pou fè sa, m ap di nou trè byen, gon bagay ki rele fair play finansye. Fair play lan, si tout fwa ou pa achte, anfèt, kantite ou achte an, ou pa fè balans lan, w ap gen anpil pwoblèm. Dayè se sak fè Barça la, pou yo achte moun la, yo sipoze nòmalman vann. Nou wè pa egzanp Real Madrid. Real Madrid la, bò kote pa yo, yo, anfèt, yo pa tèlman achte moun. Sa pèmèt ke yo gen yon bon, kòmsi, e yo gen ase de maj pou yo achte moun. Kòmsi fè play finansye a, yo respekte l paske yo pa tèlman achte moun la, donk Real ka achte moun jan yo vle la. Mentnan, kiyès jwè foutbòl sa yo ye? Ann avanse. Defenseur lan, selon sa jounal lan eksplike, ebyen, nèg ki ka peye lè frè la se towo sa ki rele Eric Garcia. Eric Garcia nou konnen malerezman pa rapò avèk bon defans ke Barça gen la, gen Araujo, gen Jude Koundé, gen Christensen ki vrèman epate m, dayè mwen menm m pat janm panse Christensen li ta pral kòmsi nòmalman abitye konsa nan defans lan, m pat janm panse ke misye tap kòmsi nòmalman moutre tout talan l konsa, mwen m pat janm atann a sa. Mentnan Eric Garcia se li ki ap fè lè fre. Lòt jwè foutbòl la, paske pa bliye, fòk mwen ba nou bagay lan klè, Barça yo gentan gen yon akò vèbal avèk yon lòt defansè, misye rele Inigo Martinez, e se pa rapò avèk nèg sa ki fè Barça yo oblije kòmanse la ap panse pou mete Eric Garcia deyò. Dezyèm jwè foutbòl lan, se yon milye tèren, donk jounal lan eksplike, jiskaprezan la Barça ap tann desizyon Busquets. Sa vle di la, Barça yo poko konnen vrèman si se jwè m pral di nou an la, men sa pral depan de rezilta e kòmsi desizyon Busquets pran. Paske Busquets jiska prezan la misye poko li poko pwolonje kontra l. Ò, Barça yo prezante yon renouvèlman kontra pou misye a la bès, sa vle di Barça pwopoze l yon kontra pou l bese nan salè l. Si Busquets aksepte, misye ap rete. Men si l pa aksepte, Yo fè konnen milye de tèren ki ap peye lèfrè la se Pablo Torre. Pablo Torre sa, misye nòmalman son piti ki te vini nan ekip lan an di ane pase yo. Ok. Men misye parapò avèk tout moun ki gen anndan tèren ekip Barça, li pa tèlman ka enpoze l. Ò son jèn gason misye, son timoun piti. Donk ekip Barça yo pa vle vann misye nèt. Yo vle prete l nan yon klèb jis pou l kapab grandi menm jan yo fè l avèk anpil jwè foutbòl deja. Pa egzanp, gen Nico Gonzalez aktyèlman la, se prete ki Barça prete misye. Ok! Ò, jan m di l la mesye, Pablo Torre sa se yon jèn yo pa anvi pèdi misye. Donk la, yo kapab prete l selon sa jounal la eksplike e jis pou l kapab kontinye pwogrese. Nan atak lan, 2 jwè foutbòl la ke Barça yo vle vann la, Men avan misye gen Ansu Fati. Misye Ansu Fati la, aktyèlman la se nèg ki ap fè gwo diskisyon la nan vestyè ki Barça. Mwen pral eksplike nou trè byen kisa k genyen. Jounal la eksplike yo di konsa, gon pati nan dirijan Barça yo, yo vle vann Ansu Fati. Donk sa non sèlman l ap pèmèt ke yo libere nan mas salaryal lan, men sa l ap pèmèt tou ke Barça yo rantre yon bèl lajan nan kès yo. Ok sa lap trè itil pou anpil nan dirijan yo di ah an nou vann Ansu Fati nou wè misye pa dan le kou depi aprè blessure nan tou sa mentnan gon lòt pati nan dirijan yo ki di mesye nou paka vann Ansu Fati paske li twò jèn li gen 21 lane sèlman e dotran plis misye li reprezante tout avni ekip Barça hein. Se vre misye apre blessure la li pa reponn tèlman men li kapab repran fòm li nan ekip lan. Donk sa aktyèlman la dirijan poko deside definitivman pou konnen eske ap vann misye. Se sa jounal as eksplike. Men ou menm kisa w panse nan ka sa? Eske w panse Fati vann li oubyen kite l pou l pwogrese toujou? Sa gentan ban mwen yon repons sou sa. Mentnan dezyèm atakan an, padon. Misye rele Ferran Torres. Bon la a, kiyès ki pa t janm atann a sa? Mwen si ke anpil nan nou lè m te gentan di konsa ki 2 atakan nou te panse yo, nou t ap mete Ferran Torres. Paske Ferran Torres se yonn nan nèg ke anpil fanatik Barça pa tèlman renmen. Paske Barça depanse anpil pou li, pou te achte l, men ki, menm si nou konnen pa tèlman jwenn tan tou, men ki pa ki pa rive konvenk vrèman, kòmsi enpoze l nan ekip Barça. Ou konn sa m panse? Barça la e yo kapab fè defisi avèk Ferran Torres. Mete misye sou mache transfè lan la, aktyèman la, pa gen klèb ki pral peye kantite lajan Barça te peye pou achte misye a. M garanti w si yo met Ferran Torres nan mache transfè lan la, kòm se sa dirijan yo ap panse la selon jounal la, ebyen ou pa etone w non pou ta wè yon klèb bay 10 milyon pou Ferran Torres, 15 milyon, paske li pa jwe, li pa enpoze l. Osi senp ke sa. Si Barça aksepte vann misye, yo pral fòk yo dakò tou yap pèdi nan kòb yo te achte misye a. Ok. Donk se te yon bèl lajan wi Barça te depanse pou achte Ferran Torres. Donk mesye sa se 4 jwè foutbòl la ke Barça selon jounal as yo ap panse la pou ta voye ale e pou ta prete tou jis pou yo ka fè espas pou de nouvo jwè vini. Paske pa bliye la Barça entèrese avèk Victor Roque, Barça entèrese avèk e bon Messi, Messi retou Messi an, e an pasan de sa mesye m gon video map pote pou nou konsènan dosye Messi an, nou mèt rete branche paske la gen gen anpil detay ki tonbe ankò. E pi gen gen defansè ki dwe vini, donk ekip lan dwe ranfòse. Pou fè sa fòk yo libere nan mas salaryal la. Mesye se te 4 jwè foutbòl sa yo ke Barça panse a. vann pou kapap achte moun pandan ete kap vini an pa bliye video sa patajel abone ak chèn nan pou pa rate anyen epi like sou renmen travay kap.